Nou menm BSS pou sezon 2022 a Nou gen 3 mizik ke nou gen nan kwizin nou Ke kap kwit, m panse ke preske fin kwit pou le moman Men pwoblèm nou te gen, andikap ke nou te gen Nou te gen pwoblèm ensekirite a Rezon Matisan an ke tout moun konnen Majorite mizisyen Pòtoprens nou te gen yo pat ka travèse Vin jwenn vi noktin nan tou moun pat ka mache nan nwit Paske nou repete chak vandredi swa Sa vin koz Nou pat gen preske anpil e nou pat ko ka rive sou fanatik nou yo nan jan pou nou ta rive sou yo e pandan sezon an. Men m'panse ke pou le moman, Rara kòmanse, nou nan studio la, nou gen 3 mizik k'ap kwit nan kwizin nan la. 3 mizik sa yo, premye mizik lan se Fè bagay pou gen rezon ki ekri pa Top Love, dezyèm mizik lan se Ayiti sou dekrè ki ekri pa mwen menm, Maestro a, e twazyèm mizik lan se Le monde connecté ki ekri pa Sanba Dadou.

Pami fas a fas nou yo, nou rankontre plizyè bann. M panse ke nou satisfè de tout fas a fas ke nou fè yo. Nou kapab gen yon ti minimòm, kòm si m ta di w, yon ti kote nou pa satisfè de yo, se sa nou te jwe fas a Dèjèn nan. Lè n te resevwa Dèjèn lakay nou, men lè n t al lakay Dèjèn nou te satisfè.

Labann nan ap evolye trè byen, fanatik yo fidèl avè nou, epi tou m pap m tap engra anpil si m pa salye e remèsye tout dyaspora yo, tout komite lokal la ki fè yon gwo travay epi tout moun ki ba nou sipò kankou moun kwè Doktè Jackson e Paradis tantout lòt moun ki ba nou sipò

Bon m kapab di w n ap byen pase, n ap byen pase bann Navio se yon lòt vibe, se yon lòt tempo. Mwen kapab di w e e fanatik yo mobilize tou. M panse bagay yo ale pi byen kounya. Di w, m panse ke evènman ki te pase a se pa t yon pwoblèm Laflè Briyant li te ye.

E nan rara, a lè aktyèl se pa ògèy avèk rankin k ap mennen nou okenn kote. Il sifi ke ta gen yon chita pale ki ta ka dwe fèt pou nèg yo jwenn yon solisyon amyab. Mwen menm mwen la, paske mwen menm mwen la pou lapè. Dimanch 4 demil 21 nan rara eklere.

Bon, tankou jan nou ka konstate, nou nan studio la, BSS nan studio, e bann gwo koze a nan studio, e nou ka di nou pati pou yon bon bon bon bon sezon, yon bèl sezon, e tout moun ka wè l, e bann nan gen anpil bèl koulè, e mizik yo se tèt chaje, nou gen pou n apresye mizik sa yo nan jou k ap vin la yo, epi m ap mande pou tout moun, tout fanatik Rara. Pou nou motive, pou nou al sipote bann nan. Lè yon nonm respektab, li manje sou tab ak tout sitwayen. Lè ou fè bagay sal, yo gade ou lèd e ou limite. Pa nenpòt sitwayen k ap plonje w lanmè. Konn fè bagay pou w gen rezon. Alèz, m satisfè e tout moun satisfè tou paske s on travay de baz ke nou pran, nou pran, nou pran an chaj e ke nou gen bon ti tan tou depi nou te ap repete. E la nou alèz nan studio a la tou jiskounya tou tout bagay anfòm. Bon sa ki toujou fèm plezi se paske m wè e sezon sa, lansman sezon sa li nètman diferan pa rapò avèk sezon pase a. E gen plis chalè o nivo de piblik lan, yo plis apresye m, yo plis rale m sou yo e nou gen yon koneksyon ki.

Se ti diferans ki genyen an ant karyè mizikal ke m te ye an, m t ap kenbe an, avèk karyè m gen nan rara la kounye a. Se 2 bagay diferan, men an gwo n ap di se toujou mizik, se toujou chante, se toujou sèn, se toujou koneksyon atis avèk piblik, se toujou sa l ye, se melodi, an gwo pou mwen se toujou.